Sèn sa wap gade la, si wap byen obsève wap wè se yon ti anbarkasyon, bon sa yo rele kanntè a, epi nòmalman jan nap gade l la genyen anpil moun kap vole. e sòti anndan ti kann tè sa jan nou kapab remake li se sou yon plaj ke yo ye la bon sa ban nou imaj pou moun ki konnen wè sitiyasyon sa yo deja oubyen tande pale de yo ou ta kapab di ke se kèk bòt pipòl ayisyen kap debake sou yon plaj Nan Miami pa egzanp, oubyen nan nan kèlkeswa lòt e lòt zile ke nou konnen Ayisyen konn pran kann tè ale. Men se pa sa li ye ditou. Sèn sa wap gade la a, moun sa wap gade la a, yo soti an Repiblik Dominikèn e se dè Dominiken kap debake sou yon plaj nan Puerto Rico ya moun sa wap gade la se de dominiken kap debake nan yon ti kann tè sou yon plaj nan Puerto Rico bon la wap gade moman ke moun sa yo yo menm yo rive sou plaj la yap eseye fon jan la pou yo tronpe vijilans polisye ki tap swiv yo depi byen lwen pou yo wè kijan ke yo ka chape poul yo antre nan peyi a men m pral fè w wè plis toujou m pral fè w wè kote aksyon an te kòmanse depi lè ti kanntè a te sou dlo nou pral fè w wè pèsekisyon polisye yo a ti kanntè sa. dezanbarkasyon 2 gad kòt Pòtoriko ki t ap swiv ti kanntè sa a e te menm gen elikoptè nan zòn nan ki t ap kontwole sitiyasyon an. Leson ke nou pral tire nan sa k ap pase a la se ke se pa sèl nou menm Ayisyen ki konn pran kanntè eseye al chèche lavi miyò lòt kote. Malgre nou menm lè nou rive an Repiblik Dominikèn nou sibi maltretman de la part de Dominiken, enben yo menm tou, yo menm tou konn tante al chèche yon lavi miyò. nan lòt peyi e jan wap gade sèn sa la se egzakteman 2 dominiken kap fè menm jan nou menm nou konn fèl la menm ti bagay la eseye debake nan lòt peyi la al chache yon lavi miyò bon nou pral nou pral eseye tounen la nan. Kòmansman aksyon an. La a nou nou sanse an plen mè, nou kapab wè devan se ti anbakasyon dominiken yo, yon ti chaloup an bwa e nou kapab wè. Nou kapab wè la a, agoch, gen yon lòt anbakasyon. Enben, anbakasyon sa a se anbakasyon gadkòt pòtoriken. E adwat, yon ti jan pi ann aryèplan, nou kapab wè yon lòt anbakasyon ki yon ti jan pi gwo. Se toujou yon lòt. anbarkasyon pòtoriken ki yo menm t ap eseye swiv ti bato sa a. E yon lòt bagay ki atire atansyon nou ke w kapab ou menm tou gade avèk nou sou imaj sa yo, se ke ou pral wè li la a, ta menm genyen yon elikoptè, n ap gade elikoptè la la a sou imaj la, Se yon elikoptè k ap monitore tou, k ap eseye swiv ti bato sa, ti bato imigran yo, san ke yo pa fè vyolans sou yo, men y ap swiv yo. E nan moman sa, jan n ap gade l la la, y ap apwoche, yo prèske touche tè. E se egzakteman, n ap gade elikoptè a la ankò, e se egzakteman. sou yon plaj ki te plen moun kap benyen ke yo pral arive vin tonbe nap gade la yap apwoche la se anviwon 4 anbarkasyon ti chaloup ki plen migran avèk 3 lòt anbarkasyon kap swiv yo epi yon elikoptè anlè. Enben ti chaloup sa a li menm ki te gen anviwon 24 dominiken ladan l, 24 moun ki t ap eseye antre Pòtoriko ilegalman, y ap avanse la a vè e y ap avanse la a vè plaj la. Men sa ki pral pi bèl nan sèn nan, se sa ke m pral montre w kounya la a, se moman ke. Ti chaloup sa a se moman ke Cante sa a ki genyen 24 dominiken ladan li jan ke m te di w sa a ebyen yo pral debake yo pral touche tè yo pral rive sou plaj la an nou swiv atantivman avèk mwen la ki sa k pral pase lè ke ti chaloup sa a li menm li rive sou plaj la. Sa k pral pase la a se yon bagay ki vrèman enteresan ke nou ta renmen w wè avèk nou. An nou swiv avèk atansyon sa k pral pase la a. Lò ke ti chaloup sa a l ap apwoche, bato yo dèyè l, elikoptè dèyè l, nèg yo wè yo prèske pran yo. Te gen timoun ladan yo tou. Te genyen, te gen fanm, te gen fanm pami yo, ebyen moun sa yo wè yo ke yo prèske bon sou yo la a, nou pral gade sa k pral pase a la a, boum! boum! boum! boum! ebyen avan menm ke yo akoste sou plaj la, yo jete yo la a kòmanse kouri pasi pala. Bon, ou kapab wè ti aksyon sa a ke nou sot gade la a, kote ke gon polisye ki plonje dèyè youn nan nèg yo la a. Men, nan aksyon sa a ke wap gade la a, kounye a la a, si wap swiv byen, wap wè gen yon bagay ki trè enpòtan kap pase la a. Gon solidarite ke moun pòtoriken ki te sou plaj sa a, yap eseye bay moun sa yo la a. Moun ki konn pale espanyòl kapab tande ke. Dè vwa k ap di, Kouri, kouri, kouri, kouri! Donk yon solidarite, s on akèy san parèy ke Pòtoriken sa yo menm, yo t ap eseye bay moun sa yo la, ede yo chape poul yo, pou polisye yo pa mete men sou yo. Se yon bagay ki ekstraòdinè. N ap gade sèn nan ankò, n ap retounen depi nan kòmansman la a. yo rive sou plaj la, yo kòmanse plonje, e moman kwisyal la, se la a, kote ke tout moun pral kòmanse kouri. E ou kapab wè li la a, polisye sa a ki t ap tante. Ken bon nèg misye rate li. E ann fon ti rete sou imaj sa w pral gade la a. Sa w ap gade la a se yon dam ki te nan nan bato a. Ebyen li jwenn yon gwoup moun ki te sou plaj la la ki deside ede l. Yo just di l pa kouri rete la chita avèk nou la pran pòz se ou avèk nou. Eske nou wè aksyon an byen? Donk se vrèman. Yon solidarite, yon solidarite ke moun sa yo ki pa menm rekonèt imigran sa yo, yo t ap eseye ofri yo la. La grande question kounye a, èske lè Ayisyen debake Repiblik Dominikèn, èske yo jwenn solidarite sa a tou lakay Dominiken? Antouka, nou kite kesyon sa a dan lè. Ou menm kap viv sendomeng ou menm ki nan sendomeng wa kite yon ti repons pou nou nan kòmantè yo nap byen kontan lil nap kite w gade tout videyo a konplètman de la tèt o pye pou kapab apresye chèn sa e fè lekti w pa w kite kòmantè pa w pa bliye pataje videyo a e pa bliye abòne a chanèl la si w potko fè sa. Van en este cayuquito, en esta lancha que ya era perseguida por la policía en mar,